Kòman nou ye n kòman nou ye tout zanmi nou yo nou salye nou tout kèlkeswa kote ou branche nou di w bonjou ou bonswa sa pral depann de kote e wap tande video a e sa pral depann de lè tou wap tande enfòmasyon nou genyen pou nou jounen jodi an nou pral pale sou dosye Anèl Jozèf bandi sa nou konnen ki te jwenn arestasyon l jou l ki te 22 jiyè 2019 la e kote bandi a li menm li etène lopital kote. lap pran swen lopital e nap gade nou pral gade video a la nou pral moutre nou video a kote bandi a menm li menm lap rele anmwe anmwe lopital kote yo fè operasyon misye san anestezi e bagay la di anpil kote misye ap soufri la pye a doktè di pat gen mwayen pou misye te kapab mache sou pye sa ankò men yo koupe pye a nèl ki li menm ki te pran bal pèpè sa nan pye e mezanmi gon bagay ki diw frèm e souw tiye moun mò bal nan mò bal wap mouri ou tiye moun mò kouto mò kouto wap mouri janw tiye moun nan mpap baw manti konsa wap mouri pase soufrans pa dous e nap gade la kòman nou pral gade pran san nou poun gad video a kòman bandi anèl li menm lap soufri lopital la. Eh soufrans pa dous soufrans pa dous menm gade misye li menm kap ki paka sipòte doulè a mezanmi sou pa gen kè pa gade video an sou pa gen kè pa gadel paske sa tris nap gade misye kap tòde de doulè sa w fè se li w wè se sa se sa gon pwovèb ki di sa w fè se li w wè doulè pa dous wap simaye dèy pou wap fè moun kriye nan peyi an men Nou pral moutre w. Pa bliye silvouplè abòne nou sou chanèl la abòne nou sou chanèl la zanmim yo aktive ti klòch la epi banm like anba video a epi patajel avèk kèk zanmi nou frè n sè nou pataje video a pa bliye chak 7 è diswa lè peyi dayiti Nou genyen emisyon koze peyi nou pou nou pale vrèman entèresan e emisyon sa li toujou rive nan 1200 moun live ap swiv ap rele patisipe. M ta renmen w patisipe si w poko patisipe. Ann al wè pou plis detay pou plis enfòmasyon. Nevè diswa Magazin dè spò. Ok se te ti frè n gran frè n tcheko afè pa nou tout tan.
Kou jan sa te konn fèt oparavan sa vle di ke jan misye ye a se on pye ki nòmalman selon Premye tès ki fèt nan pye a, se yon pye ki oblije koupe. Sa vle di ke nou pèdi fòs veritab Anèl Jozèf. Wè m ap di sa nou ti an deranj, paske sa k pase, lamò d'un homme se la mort de l'homme, ok? L'instabilité oubyen l'inaptitude d'un homme, Se pou tout moun ke li ye. Men mwen konprann tou ke lè w fè de bagay, w ap peye l otomatikman e ou pa pral peye l nan syèl. Tankou gen anpil moun ki panse ke se lè yo mouri, e pa vre. Dayè, lanfè paradi yo atè a. Être pauvre c'est un choix, être riche est également un choix, sa vle di ke se kisa w chwazi. Te gon sèn de piyaj anlè a depi yo te fin resevwa nouvèl yo arete Anèl e senpatizan Anèl yo. Depi yè swa te gon sèn de piyaj ki tap fèt, ta sanble yo tap retire bagay ki enpòtan anndan biznis la. Eske w pale de piyaj oubyen senpatizan misye yo tap pran bagay oubyen se te popilasyon ki tap fè piyaj la? Eksplike n sa byen. Bon, se pa popilasyon an swa, se patizan misye yo paske gen kèk grenn patizan misye ki. Toujou nan pòs yo, menm si yo epapiye yo, yo pran mòn pou yo jodi a, men gen senpatizan MNC ki toujou nan pòs yo, depi yo te fin resevwa nouvèl la, yo fè sèn de piyaj anndan an, sa ki enpòtan, yo sòti sa ki enpòtan anndan an epi yo kite espas la.
Nicodème, èske n ka pale de piyaj oubyen yo deplase kèk bagay? Oubyen yo sezi, yo pran yo? Kouman n ka di sa? Yo pran sa ki enpòtan. Bon, ekskize m, nou pap di sèn de piyaj. Nou pran, yo pran sa ki enpòtan anndan an, epi yo kite espas la. E jodi a, osito ke nèg bagay yo te rive anlè a, e yo boule, yo boule bisis Anèl la. Anèl la, e fòk nou presize pou oditwa k ap tande nou an, Anèl te mèt te fè tout rès mwa a rive nan ennan la a, rive nan janvye, li mèt pa t gen okenn konnte nèg te antre vin jwenn li. Anèl gen ase de machandiz anndan an pou l te jere tout mwa a si l t ap vann machandiz. Malerezman, Men epa sa. banm di yon ti bagay, kisa Anèl genyen kòm pwodui? Kisa l vann konsa anwo a? Paske w pale de yon biznis ke l genyen. Kisa l vann konsa?
Anèl, fòk nou presize pou ou, Anèl li gen siman, li vann siman anlè a. Ok. E kanta kanta bwason, bagay gazeuz yo, li genyen sa yo anpil, li pa gen sa ki nan boutèy. Li gen sa yo anpil, an palan de Toro, byè se sèl byè li gen nan boutèy. Li Toro, Ragaman, bagay sa yo, li gen yo anpil anlè a. E li gen diri tou, pasat. Èske w konprann? Ok. Li gen, li gen, ou bezwen magi, ou bezwen lwil tou, w ap jwenn yo lakay Anèl. Paske yo anpil e yo an kantite tou. Men èske misye te gentan fè de lokal pou l stoke bagay sa yo? Wi anel fè yon gwo lokal yon gwo ral poul met bagay la li fè yon gwo ral epil fè yon kay kay la gen etaj li met bagay yo èske ou konprann Ok. e poum byen diw e nan ral la sèlman si wap rantre nan ral la pou ma pwovizyon machandiz ke anel mete nan nan espas la wap wè e anel gen ase de machandiz poul ta jere tèt li pandan 1 an. E fòk nou presize tou gen yon bagay Men machandiz sa yo eske se achte misye achte yo oubyen sezi l sezi kamyon? Bon, nou pap di se achte paske plizyè fwa si se yon bagay ou achte fòk a pase avèk li lizib devan je lapolis pou lapolis ka wè ke ou gen yon pèmi pou w achte. Èske w konprann? Pou w sikile ansanm avèk yon machandiz. Se veye wap veye e gen anpil machann nan moun ki fè kòmand machandiz yo nan zòn Gonayiv Okap e te gen yon machandiz ke yo te sezi tou m pap di se achte mèt machandiz la te al dèyèl lakay misye paske mèt machandiz la se te yon moun machan Desalin pou m byen diw e gen yon bagay ki te pase nan pwòs yo e fòk nou tou relate sa sou mega. Gen biwo kazèk lan k ap dirije pa kazèk Frandy Toussaint nan pòs Pero. Biwo kazèk la, yon bon lè Anèl genlè te gen yon materyèl, yon trelè ki te kole chaje chaje chaje bwason ladan l. Li te kole nan zòn Kap Woje. Men lè ki lè si dekole va ee se lè kay si dekole anèl anèl rantre men lè ke l pa gen kote pou l met machandiz ankò li te oblije gate kle biwo kazèk la nan zòn pon kanal li te oblije mete tout sa ke l te ka mete nan biwo a san ke l pa t mande kazèk la. Epi lè kazèk la vini, kazèk la vin jwenn biwo a okipe ansanm avèk machandiz li, kazèk la oblije pran tout ti sa ki enpòtan nan biwo a e l kite biwo a pou kazèk, pou Anèl, li te al fè biwo a lakay li. Sa vle di ke Anèl, Anèl, Anèl te pran lokal ki loje kazèk la, sa vle di ke biwo kazèk la, epi li fè l tounen yon depo, tèlman li pa t gen kote pou l met machandiz ankò. Li pat gen kote li te pran l pou l te mete machandiz paske l pat gen de li pat gen pozisyon ankò paske machandiz yo te vini anpil trelè yo detanzantan trelè bon gon trelè pou l te vire l tap oblije se te anpil redi pou trelè sa te vire pou l te resi rantre anndan nan pòs pye w pou l te ale sa e E èske èske nèg yo tou gen chofè yo kouman yo fè sa yo tou gen chofè yo oubyen yo fè chofè a rantre? Non, yo pa gen chofè. Se kòm si menm chofè sa a, depi yo pran trelè a, yo toujou fè chofè a, yo pran telefòn li, epi yo fè chofè a k mennen trelè a, e yo di chofè a anyen pa p rive yo, e yo fè chofè a antre, apre, lè yo fin dedwane, debake machandiz la, epi yo fè chofè a sòti, san pwoblèm. Ok.
Men kounye a, depi yè, ou di m gen sòlda misye yo ki t ap retire de bagay enpòtan ki nan kay la. Èske misye t ap viv avèk madanm li nan kay la, Pòspyewo? Bon wi, misye tap viv avèk madanm ni nan kay la Postero, men madanm ni pa nan kay la, pa Postero nan moman kote nap pale a, paske madanm ni pa Postero. Paske mwen menm avan ke yo te arive arete l, m te fè plizyè vwayaj, m te pase anlè a, m te ale nan yon zòn yo rele Kibo, m pat wè madanm misye. M wè madanm misye anlè a. Men madanm misye se moun Machan Desalin? Bon, m pa ka presize sa pou paske fòk nou presize sa nou konnen. M pa ka di madanm misye se moun Mache Desalin. Men èske nou èske nou abitye wè fi a nan zòn nan, madanm ni nan zòn nan? Madanm ni se nan biznis sa li te rete menm e madanm ni ki t ap vann nan biznis la. Wi, se madanm nan ki t ap vann nan biznis la paske yo di pi fò lajan Anèl se madanm nan ki gen kontwòl li selon enfòmasyon yo. N ap gen pou n retounen sou sa toutalè. Kounya kisak pase maten an esplike nou sak rive maten an nan kad operasyon ke lapolis mennen yo dim ke lapolis mennen operasyon sa de konsèr avèk nèg baraj yo.
Bon fòk nou presize sa pou ou jodi a se te jou mache pòs pyewo paske pòs pyewo se li fè mache 2 jou nan semèn nan. Se mardi, vandredi. E depi maten yo te gentan kou rimè yo di ke pèsòn moun pa moute anlè a parapò de arestasyon Anèl ka gen deblozay kap fèt anlè a. Men fòk mwen byen di ou ke pou operasyon an nèg bagay pat gen volonte pou yo te antre an pòs yo paske yo te di ke lapolis gentan syeje machan. Yo menm yo pap rantre al fè fas kare avèk lapolis paske nèg sa yo yo di w yo pa lapolis se fòs legal yo pap al fè fas kare ansanm avèk lapolis. Epi aprè yon ti tan yo te vin ta sanble yo resevwa yon apèl epi mesye yo franchi epi mwen menm m pa t swiv yo epi depi Davnos te gen gwo tir ki t ap fèt jiskaske rive nan pòs Pyero. Men, fòk nou presize pou oditè yo k ap tande Radyo Mega nan lè sa a, difèt mete yo, yo pa mete an prezans lapolis. Èske w konprann? Difèt mete yo, yo pa mete an prezans lapolis e gen moun ki mouri e gen moun ki blese tou.
Enfòmasyon yo ta fè pale de 5 moun ki ta pèdi lavi yo. 5 moun pèdi lavi yo, gen yon jenòm sa ki t ap fè sis la, jenòm nan li blese nan tèt, li te menm rive al sou lè lye nan lopital kote l te ye a lopital Clair-Heureuse, Marchand Dessalines e misye blese nan tèt li grav men li pa mouri, li grav e misye se moun Pont Canal. nan zòn Pòspewo. Eske la eske lapolis mennen operasyon an se nan echanj kout zam ant lapolis e sòlda Anel yo, moun yo mouri, kijan moun sa yo ta fè pran bal? Ok, fòk nou presize sa pou ou Guerrier, e kalib zam ki nan men mesye yo, e m pap di egzakteman se lapolis ki fè ki nan echanj lapolis e moun yo mouri. paske kalib zam ki nan men mesye yo lè yap tire yo paka tire anlè yo oblije tire a wotè dòm èske w konprann yo oblije tire a wotè dòm e gen moun ki mouri yo mouri de lwen èske w konprann gen moun ki mouri yo mouri de lwen paske Si te gen yon echanj de tir ant lapolis ansanm avèk bandi a lèl kèk grenn nan bandi a lèl fòk mwen di w tou son danje liye nan latibonit nan paske lè bandi a li menm li epapiye konsa ou pa konn nan ki kwen li ye son danje liye pou latibonit nan latibonit nan lè te gen yon echanj de tir ant bandi an e lapolis e lòt kan sourit lan ka gen deblozay kap fèt men ou paka konn deblozay la ki kote lap soti dirèkteman.
An sa vle di ke operasyon k mennen jodi an te genyen plizyè gwoup moun ladan l, te gen mesye baraj yo, mesye Dieufort yo te la, te gen lapolis e te gen mesye Anel yo. Wi, mesye mesye baraj yo te akonpanye lapolis e mesye Anel yo menm yo t ap fè echanj avèk. Non, e eske mesye mesye baraj yo, yo akonpanye lapolis avèk zam alamen oubyen kijan akonpayman an fèt la?
Fòk mwen presize pou ou Guerrier, m pa kwè yon moun konn ap goumen avè 2 bra. Èske w konprann? Pou oditè, oditè, oditris k ap tande ou yo, k ap tande radyo Mega, m pa kwè sòlda konn al goumen a 2 bra. Mesye yo te trè ame, paske yo te ame. Mesye yo, daprè echanj ke m te gen avèk mesye yo maten an, an palan de chèf lan ki sou tèt nèg yo, Answany, prezidan baz la, li di ke li prè pou l akonpanye lapolis pou l menm detwi e kraze baz Savyen an e lè l fin kraze baz Savyen an e yo prè pou yo remèt tout zam ki nan men l. Sa vle di ke nèg yo pare pou objektif mesye baraj yo se kraze baz Anel la. Kounya Lè yo rive, eske lapolis rive jwenn mesye sòlda Anèl yo? Nèg yo kouri, yo deplase, yo retranche yo nan de montay. Lapolis pa rive jwenn yo. E kiyès ki boule kay Anèl avèk kay adjwen Anèl la? Piske yo di m ke Anèl genyen yon kòmandan ki vin touswit apre li, oubyen twazyèm chèf la apre Anèl. Yo menm di m frè misye a ta mouri. Kiyès ki boule kay yo menm? Ok fok mwen presize sa pou ou depi avan entèvyou m tap fè avèk ou a Guerrier e nan kay yo pat boule an prezans lapolis ok ou konnen ke Anel te nan yon konfli ansanm avèk nèg bwa lavil e sitou nèg bwa lavil yo yo te met ansanm ansanm avèk nèg baray yo yo te fè yon kò ansanm avèk nèg baray yo te moufen anlè a ositou ke lapolis fin bay do. E chèf ki vini apre Anèl la ki se Marc, Marc e se nan sen nèg yo Marc te ye, fòk nou presize sa pou, e nan sen nèg yo nèg Barayi yo Marc te ye. Se trayi Marc trayi nèg yo pa rapò ke Marc te tire yon ti gason nan zòn Kafou ti bwa, ti gason an te arive pran lanmò l nan zòn Pon Benwa. Osito ke lapolis fin tire, nèg yo pike dife nan kay Marc. Gon frè Marc ki mouri. Se nèg yo tou, nèg bwa lavil mele ansanm avèk nèg Sourit yo, yo pike dife tou nan biznis Anèl. E depi gen lòt kay gen yon disko nan zòn nan zòn Manno Wouj, lè w ap vini, lè w pase Papo Benwa, nan yon wout Papo Benwa pou antre nan pòs, nan Manno Wouj yon bèl disko, e nèg yo pike dife nan disko a tou.
Sa vle di ke jodi an pa genyen okenn posiblite pou ke sòlda Anèl yo jwenn lokal, jwenn espas pou yo kapab evolye? Non, pa gen sa menm Guerrier. Paske nèg yo se lafit yo pran, se mòn yo pran. Pa gen sa menm. Paske lè lapolis debake nan dè, nan kò ou. Epi gen lòt sòlda ki.